Ok nou e tounen la sèt fwa si nou pral abòde yon aspè ki e ase enteresan nan entèvyou ke nap genyen avèk madam Velòt jodi a nou pral pale de po litik madam Velòt eske ou renmen politik?
Mwen renmen politik men. M poko wè m nan politik. Mwen renmen politik. M ka toujou konseye yon moun oudimwens ede yon moun konn kòman pou li pou l fè kèk bagay. M renmen politik. Donk, pandan n ap pale la, ou pa wè tèt ou nan yon pòs politik an Ayiti?
M pa ka di ke m pa wè tèt mwen nan yon pòs politik. Pito, banm di ke m poko prè. M gen anpil bagay m sipoze fè dabò e se pa se pa premye fwa ke m jwenn kesyon sa, m gen 2 moun ki ki ki vin avè m ki pale avè m de sijè sa, èske m pa ta renmen rantre nan kesyon politik? Wi, men m gen anpil bagay ke m dwe fè avan. Kòman esplike poko prè sa a? Ann eseye pi konkrè. Poko prè sa a, se nan yon, yon, menm jan m te di w talè a, mwen gen yon nivo ke m, m, m ta vle genyen avan m antre nan politik. Ekonomikman. Epi, sou plan inivèsitè, m ta renmen wè m nan yon nivo ke m, m gen kèk etid m ta renmen fè dabò.

Paske m se yon fi ki renmen sa ki bon. Pa egzanp, m pa vle kòmsi si m ta rantre nan politik epi gen yon bagay ki bezwen fèt m santi ke m ap tann Leta. M ap tann yo pou yo reponn mwen yon pwojè ke m genyen ke m santi ki ta sipoze mache. So, m konnen, m konnen ke wi m se Leta, wi pwojè yo sipoze soti dirèkteman se Leta ki pou apwouve yo dimwens reponn mwen. Men mwen menm kòm yon moun ki rantre tèt mwen la fòk mwen gen yon minimòm ke m ka fè.

Wap pale de ti lili? Donk se yon dam. Pa kite l nan do. Donk se yon dam mwen apresye pou kouraj li, pou moun li ye, pou fòmasyon l, pou jan l wè bagay yo tou se se sa. Donk m pa vrèman gen yon lòt fanm. Men m di w la mwen mèsi gason. Si w tap bay otorite yo yon konsèy jodi a pou Pou Lagonav, pou ke nan 5 an, 10 an ankò nou gen yon lòt Lagonav, ki sa l t ap ye? Si n ap bay yon konsèy avèk otorite yo, sètadi yo, an nou eseye panse plis pou Lagonav, paske se nou menm sèlman ki ka, ki ka ede Lagonav devlope. Si nou menm nou deja la kòm otorite, epi m panse se avèk yo, Se ou menm ki ka devlope la grenade. Se pa li pa tout fwa pou ou ale kòm si moutre kòm si gen yon gwo vid ki egziste antre pèp lan e ou menm paske fwa pa fwa ou konprann ke ou soti dirèkteman nan pèp lan, nan mas lan ou konn tout sa nou gen bezwen ou konn tout mank nou yo ou konnen jan bagay lan ye donk annou met tèt nou ansanm pou nou wè nan 5 an kisa nou ka fè pou la grenade. Paske nou tout konte. Ok e si ta gen eleksyon e pou majistra ou ta jwenn e Enso Louissaint ou jwenn Isaac Jesper ou jwenn e Louverture ou jwenn e e Lochard Lochard ou jwenn lòt ankò kyès ou tap fon kyès ou tap chwazi e pa pa fè yon chwa de de santiman kyès ou wè Nan politik m pa kwè gen santiman ok Kès wap chwazi nan moun sa yo? Mwen pa kwè gen yon santiman nan politik. E m pa kwè tou map reponn kesyon sa nan Castro show. Poukisa?
Paske gen yon preferans? Anfèt wi, tout moun gen yon preferans, men mwen menm m pa vwèman bezwen, m pa etale, m pa etale preferans politik mwen devan.

Eske li te nan politik deja ou di pou. Son gason ki petèt gen entansyon sa. Ok, se yon moun ki gen entansyon sa. Gen Jesper Isaac tou ki se yon jèn gason ki fè pale de li anpil dènye tan sa yo.
Gen moun ki wè nan li yon fiti bon. Bon m di nou, eske se, m pa kwè se paske gen yon, bon m pa pale de preferans la. An nou di, pito mesye sa yo ka fè yon feso, oubyen fè yon fizyon. J'espère li gen anpil bagay li fè e m bat bravo pou li e se yon pèsonaj ke nan 2009 lan ke non l 2019 lan alò non l site anpil e m pap kite Majistra Enso Louissaint ke nou konnen ki. Ki se bofrè w.

E si m ta gen jespè Enso Locha Mesye Locha ki se yon pèsonaj m respekte anpil An nou pale de moun sa yo ansanm met tèt yo ansanm pou n wè kisa yo ka bay pou lari la M pa vrèman gen yon moun mwen prefere Ou ta pwopoze pou ke yo fon katèl ansanm? Li pa bezwen katèl pou nou travay ansanm Nou sot sou de majistra.
Ah ben wi!
Nou ka, banm di ou, ou ka toujou voye yon moun, alò vote yon moun oubyen di moun sa ou tap renmen nan tèl katèl. Yo konnen ou ke ou menm ou se zanmi pouvwa, ou se zanmi, ou se, ou ka okipe nenpòt lòt pòs oubyen ou ka wè tèt ou kòm yon konseye pou ede lòt yo. Ou di mwens kòm se lagonav tout se gonavyen, met tèt nou ansanm nou devlope lagonav. Lagonav se pozisyon dotorite a kote ou kapab deside Lè tout moun tap renmen yon kote byen spesifik pou ke yo pran desizyon yo. M tap renmen pou Enzo la ankò, paske m kwè li gen anpil, anpil pwojè e m pa kwè tan l rete a lap sifi pou li. Non l pa rete tan, le manda se fini. Egzakteman, se fini epi
se vrèman konplike pou li menm. M kwè ke si nou tap, si m tap. Pou chwazi yon moun pou mete nan kòl tap enso Doucen. Ou konn anpil moun pral joure baz. Non men ou lib pou ou fè chwa. Mwen di ke m konnen ke nan sa m di la li se yon kesyon li pa yon kesyon de stupidite. Gen anpil pwojè la enso te kòmanse m ta wè pou l la pou l fini yo non. Sitou avèk mache sa m wè ki kòmanse la e franchman. E enso pa yon trè move anjistran. E franchman li pap li pap gentan fini li pap gentan fini. avèk Elzo. Ann gade yon lòt aspè.
Pa egzanp, toujou nan kesyon politik la, nou ta gen Rubens Edouard, Amos Toussaint, Lunel Clermont, Michel, e pa Michel non, Miguel Richard, Richard, e Doktè

M ap wè Wilnick Pierre paske se yon pèsonaj ke m konnen e nou travay ansanm. Deja? M konnen l.
Men Mèt Remen se t ap dezyèm chwa m paske m nou pale, m konnen moun nan epi se yon moun ke m gen anpil respè pou li epi men chwa premye chwa premye chwa m nan lòt ap baze sou Doktè Wilnick. Se yon moun ke m konnen nan espas kote m ye a ki fè anpil pou espas kote m ye a epi m t ap chwazi l.

Ki bò m tap kanpe? Ou di m ou gen Michel Martelly, ou gen Moïse Jean Charles, Clarens Renois, Jude Celestin, Madame Maniga,
Eric Jean Baptiste.
Ou konnen jan politik ye, nou chak moun yo gen, chak moun yo gen yon bagay yo ka fè.
Men se yon sèl chèz. Se yon sèl chwa.
Jan m wè Moïse Jean Charles ye la, m tap renmen ba l fon kout pou m wè sa l ka bay.
Non, sa se, sa se, sa se, ay pwovokasyon! Franchwa Rasyonèl, Clarens se yon mesye ke m renmen wè, m renmen tande l, mwen swiv li tou, pase m te di nou talè a m renmen swiv gason, m ta prefere Clarens Renois.

Jodi a wap swiv Castor Show e senkyèm epizòd Castor Show e nou nan salon kay Veland de la Fortune e nou kapab wè kòman salon l byen bèl e li fè vizaj nou byen bèl Veve Studio de Beauté nou la e jodi a e son show tout afè espesyal e pa menm jan Douby sot di talè a e mwa sa se mwa radyo klasik e nou tou ap pwofite e wi mwa fanm yo nou tou ap pwofite de show sa pou n swete radyo klasik Bòn anivèsè 5 an Radyo Klasik gen anpil bagay li planifye pou anivèsè sa men m pa nan radyo a la m pa ka pale de yo se nan Castor Show m ye n ap pran dènye poz nou n ap tounen aprè. Nou tounen apre poz la e pou n raple w ke w ap swiv Kastò Show. Kastò Show se yon nouvo platfòm miltimedya Studio pote pou moun Lagonav yon fason pou n kapab vann Lagonav nan tout domèn. Ou se yon atis, ou se yon avoka, yon enjenyè, kèlkitanswa moun ou ye a, enben nan Kastò Show ou kapab pase pou vin vann tèt ou. E jodi a nou te gen pou n resevwa Velande Lafortune, yon yon jèn dam e ki gen yon yon mizik ki ap fè aktyalite nan mond lan, Il y a de l'espoir, nou te wè kòman sa te ye e nou te wè kòman li ye. E ou menm ki ap swiv show sa, ou ta renmen sipòte show sa, ou kapab wè nou apèn kòmanse e gen gen de bagay nou poko genyen. Si w ta renmen show sa vin pi bèl, ou kapab sponsorize nou. Ou kapab wè nou poko gen yon studio ki stab E chak show yo nou fè yo yon kote diferan o ou vle sipòte e show sa poul kapab rive pi lwen kontakte nou nan 36 37 91 33 epi nap baw pwomèt ou ke wap gen yon show kap rive nan nòm entènasyonal e Veland e jodia ou te nan Castor show e kòman ou te santi e bagay yo te ye kesyon yo ak ki santiman ou te reponn ak envitasyon Castor show jodia. Se poum diw ni Castor ni. Douby se 2 moun ke ki 2 jèn ki travay anpil nan. 2 jèn ki apresye w anpil la wi. Mèsi pou apresyasyon nou. E mwen renmen wè gason ki ap fè efò. Sa se sa m di toujou. Anpil fwa medam yo konn di ou toujou renmen gason, ou toujou renmen gason plis ke fi. Paske w gen pitit gason sanble se sa. Paske moun toujou gen yon panchan pou yo. M toujou santi ke waw mwen renmen yo epi yo fèm byen epi wè nou kap fè yon travay konsa m panse son travay ki eksepsyonèl paske nou gen de kote gen de moun ke lagonav genyen men gen anpil moun pa konnen si lagonav gen moun sa yo donk avèk castor show se yon yon show ki moutrew ki ki ki pèsonaj nou genyen ki pèsonalite nou genyen lagonav ki moun nou genyen e anpil moun pat konnen si douby te yon Menm si tèt chaje, Castor ki toujou avèk kamera, m toujou di Castor tèlman sou moun a kamera, men se konsa m di men se pa vre. Castor, Castor depi kote gen evènman Castor toujou la pou kouvri e se yon moun ki ofri tèt li san, san kondisyon. Donk se la Gonave, m santi m tèlman flate paske jan Castor di l se nan salon lakay mwen, donk se Castor ki deplase ki vin pran imaj yo lakay mwen e men ke anpil fwa kesyon yo te vrèman parèt trè trè.
Bon, e paske ou konnen nou fèk kòmanse, bon nou poko gen sponsò ki pou ede nou gen materyèl pou evite sa. Kesyon yo, kesyon yo parèt, yo fèm kriye, epi, m panse. Avèk Castor Show, anpil bagay, anpil bagay ke nou pat konnen La Gonâve nap konnen e nou pat konnen si gen moun ki pral gad Castor Show ki pat konnen si m te chante, ki pat konnen si mizik sa se te mizik mwen te ye. Paske gen anpil moun kap tande mizik la ki di, lè m di se mwen yo di, oh ou menm? Ou fè anpil pou mwen, ou fè m viv e se yon mizik m chante, m tande chak jou. Gen anpil moun ki kòmanse aprann mizik sa e map di w byento pral gen yon challenge kote ou pral voye yon ti bout videyo avèk mizik sa paske m pral lage

Nap gen WhatsApp pou moun voye voye ti bout videyo, nap chita menm jan nap gon jiri pou fè tout pote tout jijman yo e nap chwazi moun sa e moun sa nap metel sou YouTube la epi sou Facebook la nap di men ganyan challenge Eliade Lescot la. M konnen pandan wap gade la ou ta renmen gade e tande yon lòt kap chante. Ok show a pap fini jodia san vedot pa chante pou nou e se kounya menm sou plato Chanson show vedot va nou chante Li pat panse sa Vedot va nou chante Oh wi wi fòk chante pou piblik la Vedot va nou chante pou nou fini avèk epizòd spesyal sa a premyè fam nan show a premye moun ki kriye nan show a

Castor, nou pral fini definitivman. Nou te vrèman kontan pou n te au salon de Madame Violande Lafortune pou ce numéro de Castor Show. Epizòd 5.
Epizòd 5.
Gade l, pataje l, envite zanmi w gade, envite zanmi w al tande e gade videyo Il y a l'espoir de Madame Violande Lafortune. Ou p ap regrèt. Ditou ok Roland e salye moun kap tande w yo kap gade w la. Mwen pwofite salye tout moun ki swiv mwen sou rezo sosyo yo, ki swiv mwen sou youtube, sou facebook epi ki toujou pataje ti videyo m yo ki bay anpil motivasyon nan lavi yo. Tout moun tou ki abitye tande lavi okotidyen se avèk dam sa ki anfas ou a Rinand Lafortune se li menm, anpil fwa yo pa konn konnen si se mwen e Mèt mizik Iliad D'espoir lan e map envite w gade Castor Show, pataje videyo yo, swiv Castor paske Castor ap fè yon bèl travay nan Lagonav epi pwochèn fwa m espere ke nap gen yon lòt moun e kiyès ki di se pa ou menm kap pataje Castor Show nan moman sa paske tout moun ki nan Lagonav ki ki ka fè yon bagay ekstraòdinè donk Castor Show ap debake lakay ou An nou ankouraje Castor, an nou ankouraje Douby, an nou ankouraje Derosier tou ki ap fè yon bèl bèl travay sou sou nan kesyon mizik paske m wè l pou bon videyo li Derosier se Flordina se m kapab di se zanmi li bon m pa ka di pi lwen. Nou pap bliye travay Derosier ke anpil moun konnen sou non Clèp mwen m renmen voye ti mesye yo monte k ap fè yon travay ekstraòdinè. Al abòne avèk chanèl Derose a, Castor Show, epi nap jwenn bon bagay paske la mwen se Derose ki dèyè kamera sa e map di nou an nou mete men nou ansanm pou nou kab devlope Lagonav paske nou se Lagonav e nou tout se nou tout ki la se jèn Gonave ke nou ye nou se yon sèl nou gen yon sèl zile e nan nou fon fizyon pou nou sove zile a nan nivo ke nou kapab. Al abòne ak Astor Show, al abòne avèk Derosier, al al abòne avèk Venad Lafortune kap fè yon trè bèl travay, yon travay ekstraòdinè. Mèsi se te yon plezi Castor pou m te genyen w nan salon lakay mwen avèk Castor Show. Se yon plezi pou m te genyen Douby premye fwa nan salon lakay la tou. Donk mèsi Douby, mèsi Castor e m espere wè nou ankò a byento. Mèsi Venad dèske w te prezan e nap raple w nou te nan Castor Show. E senkyèm epizòd e nou te lakay Velande la Fortune e mwa sa se mwad mas se mwa anivèsè e pdg e anivèsè radyo klasik e pwochèn show a e m tou anonse la nap gen pdg a nan show a e m pa konn kote pdg a pral pran nou pase li gen plizyè kay li gen plizyè kote l rete m pa konn kote pdg a pran nou e banm raple w ou menm ki ou renmen travay ke nap fè a. Travay sa w wè n ap fè a se yon travay pou nou vann Lagonav. Nou vann Lagonav nan tout domèn. Ou gen yon biznis ou bezwen ke nou fè pwomosyon pou li, e ou kapab rele nou nan 36 37 91 33, n ap fè pwomosyon pou biznis lan. Ou renmen travay n ap fè a, ou ta renmen Castor Show rive pi lwen, ou vle sponsorize nou, ou vle ba nou materyèl, paske gen de son ou ap tande ou kapab wè gen bri nan son yo, men nou ta renmen ke Castor Show rive pi lwen pou lè w ap tande show sa a, e. Pou w pa tande vye son ki dezagreyab nan zòrèy ou. Ebyen kontakte nou pou n kapab toujou pwofite. Banm di w kòman w kapab abòne avèk chanèl la. Ou prale sou youtube wap chèche Castor Vladimir Simon, wap abòne, wap kòmante e tout videyo nou gen, tout sa t sòti e wap wè. Ou prale sou facebook wap chèche Castor Show, wap like, abòne, pataje. Ebyen nou te kontan avèk ou. Jodi a, gade ti video sa, pataje l avèk zanmi w, fè fanmi w, zanmi w abòne avèk chanèl la, ebyen nap kwaze pou yon lòt weekend avèk yon nouvo moun. Ciao!